Bonjour, bonswa, kòman nou ye? Sa fè plèzi nou antre lakay ou pou yon lòt ti videyo ki trè enpòtan. Pandan mwen vin reponn yon kesyon, li menm 2 kesyon, mwen pa renmen reponn kesyon non. Anba yon live mwen, yon moun te poze yon kesyon, m ap eseye wè si m ka reponn li. Epi, li pap janm ka fin satisfè, men map reponn li. Pase kesyon sa toujou re poze souvan. Koman nou ye? Mèsi paske w toujou like, mèsi dèske w toujou pataje, mèske w tou, mèsi dèske w toujou abòne. M pral pataje yon vèsè ansanm avèk ou, se nan chapit Jan, vèsè 16. Jean 15 vèsè, Jean 15 vèsè 16. Ok? Se Jean 15 vèsè 16. Gen yon moun souvan ki di, eske ou etidye teoloji, eske ou son pastè vre? Eske ou son pastè? M ap reponn moun nan konsa avan. Yon sous pa bay 2 dlo alafwa. Swa li bay dlo pwòp, swa li bay dlo sal. Ou idantifye yon pye bwa pa rapò avèk fwi ke li bay. Pa bliye m te di w m pap janm ka satisfè w. ou idantifye yon pye bwa pa rapò avèk yon fwi ke l bay. Si w plante mango blan, w ap resevwa mango blan. Ou plante mango porye, mango porye. Ou plante mango kòn, mango kòn. Pa konnen, mango ti woz. Sa w plante a, se li w ap rekòlte. Ou plante joumou, w ap rekòlte joumou. Ou plante kalbas, w ap rekòlte kalbas. Donk sa vle di, moun ou ye a ou pa ka pa bay fwi ladan l. M pa konn ki moun ke ou ye. Se konsa mwen m ka reponn kesyon an. M pa konn èske fanatik mwen ap satisfè. Moun ou ye a. ou oblije bay fwi ladan. Nan Jan chapit 15 vèsè 16, mwen renmen pasaj la, mwen vle pataje l avèk ou. Pa bliye sijè nou yo plis chita sou lidèchip kretyen. Lidèchip kretyen. Pasaj la li di konsa. Se pa nou ki chwazi m. Si m t ap li l an franse, l t ap ankò pli bèl. Men kòm nou tout se kreyòl, lang nou pale, w ap konprann pi byen. Franse a t ap kòmanse, se pa vou ki m avi chwazi. Se pa nou ki chwazi m, men se mwen ki chwazi nou. Dan le ministè, se Dieu ki chwazi dè zòm. Dign entèg dwa pou le bon fonksyonman de ou kòman m te ka di ok m prale nan lang nan se Bondye ki chwazi dèzòm moun ki dwat moun ki entèg moun ki sensè pou fonksyonman ministè a. M panse ke sa pi bon. Ok, m ap eseye pale nan vrè lang nou an. Se Bondye ki chwazi sèvitè l yo pou bon fonksyonman legliz la, pou bon direksyon legliz la. pou bon direksyon asanble a. Si Bondye pa chwazi yon yon yon yon yon de zòm ou de fanm, si Bondye pa chwazi yon moun pou fonksyònman ministè l, ou fouye tèt ou ladan l, ou pa ka bay fwi. Pastè la di, se nè pa vou. ki mave chwazi, men se mwa ki vouze chwazi. M vin repon nou kesyon sa, se pa mwen menm ki chwazi tèt mwen, men tèt mwen dan le ministè. Men se Dye ki mave chwazi. Se menm jan tou, se pa ou menm ki chwazi men tèt ou la. Men se Bondye ki chwazi ou. Si se Bondye ki chwazi ou, ou pral wè reyalite a, le Bondye chwazi yon moun, ki sa l fè? Li pote fwi. Dye chwazi David, David bay fwi. E sezi, ou pral wè tout fwi nan lòt videyo yon moun kapab bay lè se Bondye ki chwazi ou. Ok? N ap etidye fwi yo step by step. Malgre nou te kòmanse di yo enpe pa enpe, n ap kòmanse pa etidye fri yo. Men m vin di w, kèlkeswa moun Dye chwazi dan le ministè, ou wè li pa pote de fwi, se nè pa Dye ki vouza chwazi. Ou fouye tèt ou nan sistèm. Men se pa Bondye ki chwazi ou pou antre anndan sistèm nan. Pa bliye m te pran yon ilistrasyon m te di, si ou se avoka, ou la pou nan tribinal, ou se enjenyè, ou la pou konstwi, ou se mekanisyen, ou la pou ranje machin, ou se pastè, ou la pou legliz. Donk sa vle di, lòske Dye chwazi dèzòm entèg, dign e dwa pou le bon fonksyonman de son ministè, pase ministè a pa pa nou, se ministè a Bondye li ye. Li chwazi nou pou nou bay bon fwi. E, depi se Bondye chwazi, li kanpe avè w. E sa fè w apre, Jan di, se nè pa mwa ki vouzave chwazi.

Miz apa vle di m chwazi moun sa mwen mete l dan le m mete l apa sa vle di m mete l nan kondisyon favorab la mwen menm pou m ka pran plèzi ladan l. Pa gen pyès moun Bondye chwazi, lidèchip Bondye chwazi, lidè Bondye chwazi pou dirije. Pou l pa mete w apa. Mete apa vle di se detache w de mond lan. Mete apa sa vle di ke se retire w de salte yo. Epi li mete w nan kondisyon mis apa pou Dieu pou w ka pran plezi lakay ou. M pa konnen eske nou konprann, eske nou la nan sa m ap di a. Mis apa pou Dieu. Donk sa vle di Bondye chwazi w. E pa ou k chwazi Bondye epi l mete w apa pou le bon fonksyon minis. Sa vle di, si Bondye pa chwazi yon moun, ou foure tèt ou anndan ministè, ou pral fè kòve. La m serye. M serye. Si Bondye chwazi w. Se Bondye ki chwazi w. Kounya ou reponn avèk apèl Bondye ba ou a, siman w ap pote de bon fwi. E fwi w ap pote a, ou pral wè reyalite anndan pasaj la, ou pa ka pa bay de bon fwi, e fwi sa pral o benefis Pou legliz la, pou asanble a, pou gwoup de moun w ap dirije yo. E sa fè m te di nan live pase yo, nou ka al tande yo, yon sèvitè ki chwazi pa Dye pa ka pa bay fwi. Pale franse pa fè w ou fè sèvitè. E tewoloji pa vle di ou se yon sèvitè ou se yon pastè. Yon moun ki pale franse byen, ki pale angle byen pa vle di ou se pastè.

Li mete w apa epi pou n bay bon fwi. Ou wè sa vle di? Li mete w apa, yon lidè se yon moun ki dwe apa. Yon lidè se yon moun ki dwe bay fwi. Yon lidè se yon moun k ap donnen, k ap bay fwi. Depi w anndan yon ministè, ou pa bay fwi, ou pa anndan ministè a vre. Ou la. Sa vle di, ministè a pa ministè pa w, ou gen dwa fè pa w. Tout moun ki mete men yo anndan yon ministè, ou wè w pa bay fwi, se ke ou pa, ou pa anndan ministè a. Donk sa vle di, li trè enpòtan, depi ou mete men w anndan yon ministè, ou dwe bay fwi. Ou konprann? Ou dwe bay fwi. Donk sa vle di, sa vle di se trè trè trè enpòtan ou dwe bay fwi paske fwi w ap bay la li dwe repo, li dwe toujou ap repwodui pou l ap beni lòt moun, beni lòt moun, beni lòt moun, beni lòt moun. Donk pasaj la se sa l di nan Jan chapit 15 an vèsè 7. E fwi sa ke w te pral bay la, l ap konsève. Epi, lè w ap bay fwi a, l ap konsève pou lòt moun kapab jwenn. Sa vle di, benefis ou genyen anndan w ministè a, l ap pèmèt yon lòt moun benefisye. Si w anndan w ministè, lòt moun pa benefisye de ministè a, ou gen egoyisite lakay ou, ou gen anbisyon, ou pa gen pyès benefis ke w ka bay. Donk benefis ou a, paske fwi ke wap bay la li dwe o benefis de lòt moun. Ok, li dwe o benefis de lòt moun pou n ka done, pou nou ka konsève. Sa vle di, lè w fin bay fwi a, fwi a konsève, lòt moun pral jwi nan fwi a, e konsa Papa nou, nenpòt ki sa nou mande nan non l, l ap fè l pou nou. Sa vle di, se yon fason l ap montre w koneksyon lè yon moun gen yon gen yon chwa sou pwòp tèt pa w. E sa fè, lè n te pran nan Jòb chapit premye a, m te di w, lòske Bondye chwazi yon moun, w ap wè Jòb te te dign, entèg e dwa. Sa vle di, li mete Jòb apa. Li chwazi David, li mete David apa. Chak sèvitè ke l chwazi, li mete yo apa. Lè l fin mete yo apa, w ap wè fwi Sèvitè sa w ap bay? Dye a chwazi apotre Pòl, apotre Pòl donnen l bay de bòn fwi, e fwi apotre Pòl la konsève ak ede lòt moun. Se pa Pòl ki foure tèt li dan le ministè. Se te pa David ki chwazi, ki di Dye nou vin dye nou, men se Dye ki chwazi David. E nou kwè kòman chwa sa te fèt nan 1 Samuel. Donk sa vle di, wap wè, loske Dye a, Dye a fè apèl avèk Jeremi, wap wè, sa vle di, il y a anpil, anpil, anpil egzanp pou moutre w lè Bondye chwazi yon moun, li mete yon moun apa pou ministè l, ministè sa pa ka devlo, pa ka pa devlope. Non sèlman lap devlope, lap bay fwi, lap bay fwi pou lòt moun kapab jwenn pou yo nouri. Si w wè w tounen yon pyè dachòfman anndan yon ministè, konnen sa pa pa w, kite l, al bay yon lòt. Donk sa vle di se pwoblèm sa ki jounen jodi a ki gen anndan legliz. Si w se minis, si w se evanjelis, rete nan evanjelis ou. Ou pastè, rete nan pastè w. Ou doktè, rete nan doktè w. Ou mekanisyen, rete nan mekanisyen. An verite m pral di w yon bagay, gen moun ou wè anndan legliz la te dwa gen machin pou l kondui e se sèl machin nan l ka kondui pou al chache moun e l ap fè l pi avèk kè, avèk amou. Chak bagay wou ka fè avèk amou wap bay fwi anndan legliz la se paw li ye depi wap mande yon bagay li pa bay fwi li pa paw paske legliz la pa pou nou se pou Dye esak fè Dye chwazi moun pal poul mete nan chak ministè pou yo kontribye ansanm pou yo kapab fè ministè a mache donk se poum vin diw Lòske Bondye chwazi, li chwazi pou benefis. Lòske Dye chwazi, li chwazi pou l beni moun. E kèlkeswa moun Bondye chwazi, li chwazi w obenefis pou lòt moun ka benefisye de ou. Nou pa ka ale pi lwen avèk ti videyo, se step by step n ap kontinye avèk videyo. Men sa sèlman m pral di w, tout moun ki chwazi anndan yon ministè, li pa ka pa bay fwi. E depi se Bondye chwazi w, lap mete w apa pou ministè a. Apa pou ministè a sa vle di w li detache w de mond lan, li mete w nan yon mond espirityèl ou vin gen yon lòt zye sou kèlkeswa don ke w genyen an. Je vous en prie. Kèlkeswa, depi se Bondye k chwazi w pou yon don, lap mete w apa e lap ba w, wap bay fwi. E fwi sa lap konsève pou lòt moun ka benefisye nan fwi sa. Se pa yon bagay tanporè. Se pou bay wap fòse bay. Moun ki gen lanmou anndan kèl la. Gen moun se egzòtasyon kel ka bay legliz la. Wap wè moun sa gen yon lanmou nan kèl poul renmen moun poul egzòte moun. Gen moun son don de konseye. Gen yon moun se yon don de pale an lang. Gen yon moun se yon don de vanjelis. Gen yon moun se yon don de pastè. Gen yon moun se yon don de dapot. kap pote fwi anndan legliz la lòske tout don sa yo mete ansanm. Jodi a tout moun vle yon sèl bagay, pastè epi legliz la ap kokobe. Epi y a de don trè enpòtan anndan legliz la ki kapab devlope legliz la. An nou met tèt ansanm, an n konprann pasaj yo. M ap toujou vin pale avèk nou pou m kapab Istwi nou fò men nou konn vin di se pa ale nan tewoloji, se pa konesans, pale angle, pale franse ki pèmèt ke w moun ou se yon sèvitè de Dye. Se lòske Bondye chwazi w, li mete w apa anndan legliz la pou devlopman legliz la, pou legliz la kapab vin yon legliz ki sen, ki tach e pu. Legliz pa pou ou, se legliz Bondye. Kite Bondye chwazi w. An nou mache ansanm pou nou kapab wè kòman legliz la prale. Jan chapit 15 96. Se pa mwen menm, se pa ou menm ki chwazi m, se mwen ki chwazi ou. Mwen fin chwazi ou, mwen mete ou apa. Non sèlman mwen mete ou apa, w ap bay fwi. E fwi w ap bay la, lòt moun ap benefisye ladan l. E m ap konsève fwi sa pou lòt moun benefisye. Epi pou kapab gen yon bon temwanyaj nan mitan lòt moun yo. Epi lè konsa, epi Papa m ki nan syèl la, l ap ba nou aksè sa. Nenpòt sa nou mande, n ap jwenn li. Jounen jodi a, gen yon pakèt sèvitè, menm yon bout priyè yo pa ka fè. Yo pa ka priye pou moun. Yo pa ka priye pou moun, m pral montre w. Gen yon pakèt bagay. Moun ap mouri grangou. Lamizè total. Maladi. Donk, sa vle di, anndan yon ministè gen tout sòt de bagay ou ka aplike, ou ka fè. Se pa sèlman pastè, se pa sèlman evanjelis, se pa sèlman doktè, se pa sèlman e yon dya, gon pil lòt bagay ke w ka fè. Men lòske nou tout antre nan plas nou, lòske nou tout rete anndan ministè nou, n ap bay fwi epi n ap sove legliz la. Ann travay ansanm avèk tout don yo. Nou fè ti videyo sa, se pou n sipòte w, pou n ede w, pou n pale avè w trè souvan. N ap tounen demen CV pou yon lòt ti video. Si w te renmen li, like, abòne, share pou lòt moun kapab konprann plis. Ke Dye vou benis. Ou konnen m renmen w anpil. A la pwochèn.